Ok, nou de ap. Kenbe. Ok, sa ka fèt pa nou. Avan nou pran. Avan. Son bèl plezi pou nou nou te kou ou te reponn nou pou nou te ka fè ti entèvyou sa. Nou vreman vreman enterese avèk jès la. E anplis nou kont nou renmen sa jès la nou paske nou antre nan kay la. Kòman ou ye? Mwen se yon nonm ginen lavi a avèk anpil respè. Mwen di tout bagay ok pou mwen e m swete Bondye lavi a tou fè tout bagay ok pou nou lakay mwen. Ou konnen, avèk sajès depi ou te ekri m, ou te mande m sa, m t ap ba ou l. Men, m pap ba w manti, gen plizyè moun ki mande m sa m pa bay li paske m pa wè sajès lakay yo.

Eske ke pou chonje te gen yon epòk ki te po sonde nèg yo nèg po sonde te anvi sonde epi yo te lage l atè epi li te nan sonde sonde li te lage yonn nan nèg yo atè nèg yo te di pepou y ap manje pepou oh
anpil tan anpil tan.
Monchè bagay sa son bagay ki te fè yon pakèt pale, yon pakèt tole, men nan tout tole yo, m te toujou rete lespri pozitif, paske m se yon nèg ki respekte li mèt sou timoun pou rive jiska granmoun. Bon, nèg yo te di y ap manje m, yo te di si m pa vin mande padon 3 janvye, y ap manje m, patapata, men m pa janm voye yon touya. Bon, pou m ale pi lwen avè w, pandan nèg yo di m si m rive 3 janvye, M pa vin mande padon avan travy ap manje m. M pa janm bliye yon 29 desanm pandan m al soti yon foto pou m fè yon maji, m kwaze a yon nan nèg yo bak pou bak. Menm kote m ap soti foto a je m nan je misye, je misye nan je m. Misye yon ti jan frikat men m pa frikat. Nan pita, e lè sa m pral tonbe kote misye di li egrèt li pa t manje m, li pa t sesi m. Se sa lavi. Ok ok E Men yo te gen yon randevou yo te Sant rant yon feray oubyen yon beny makaya ki ta fèt la Yo ta fè yon makaya Yon makaya Karanbanboulala Ok Karanbanboulala Nèg yo te di se la yo ta pare tann ou nan feray la Bon m ta ale M ta ale An m di w yon ti koze gènan Lwa Se mwen, se pa mwen kal dèyè lwa, se lwa a kal dèyè m. Mwen pa sèvi lwa, se lwa k sèvi m.
Mwen pa gen pou m voye moute sou oken moun ni ye a nan vodou a.
A efè a pase kay Manbo Lala, nèg yo te ban m presyon, di m pa ka al kay Ougan Chèlè. Wi. E m bèl e byen prezan ka ou Gran Chèlè. Wi.
Lè yo ban m presyon ankò di m pa ka ale Ponsonde. Wi. M bèl e byen prezan Ponsonde paske m te gon, a lepòk m te gon ti mennaj Ponsonde. Egzakteman. Paske ou te kenbe Ponsonde dri. Vwala.
M pa t janm lage Ponsonde paske mwen menm se yon nèg sa m di yon nèg, mwen se yon kòk pentad mwen ye. Wi. A vle di lè m al nan gagè a. Anvan w panse w ap jwenn tèt mwen pou ban m yon bèk, fò ka kouri anpil. Paske se pye m, se pye m tou di sa. Se w ap ban m yon bèk, l ap tonbe sou zèl mwen. L ap tonbe nan rasin kòk, nan ke kòk mwen. Men mwen, lè m vire m ban w yon bèk, l ap tonbe nan tèt ou paske mwen m konn sa m ap fè a. Egzakteman. Ou batay avèk estrateji. Vwala.
Ou sot di yon bagay ki bèl la, e anpil moun ta renmen konnen. Se pa lwa k sèvi w se lwa se ou k sèvi lwa oubyen se pa lwa k sèvi w? Se pa mwen k se pa mwen k sèvi lwa se lwa k sèvi m. Ok gen diferans avèk moun nan ki sèvi lwa oubyen lwa k sèvi l? Vwala paske m pral ba w sa. Katrevenkenz pousan ougan kounya manb ougan yo de no jou se yo k sèvi lwa. Lè m di w se yo k sèvi lwa paske se yo k reklame lwa yo di tèl lwa se pou mwen. Tèl lwa se pou mwen. E pou m ale o nivo pi o pi fondè avan ou pral wè, menm nan lakou yo, nan danti yo, w ap jwenn fanmi ap fè diskisyon a fanmi pou lwa. Pou lwa, yeah.
Mwen menm, m toujou di lwa dèvè sa. Lwa ou vle m, m vle w. Ou pa vle m tou m pa vle w. Paske m p ap fòse lwa. Exactly. Dayè m pa t gen vizyon ougan nan tèt mwen. Ok. Se lwa a ki fè w. Lòm ki chita anfas ou a la, tout rèv mwen se pou m te yon gwo òtopetisyen. Ok. Men, kanmenm, m pa òtopetis, m pa doktè lekòl la, men m doktè lavi a kanmenm. Egzakteman.
Sa vle di, lavi a chèche w yon lòt fason. Yon lòt fason.
Eske ou poko ka rete isit Etazini, paske gen anpil moun ki pral gade videyo sa yo ka panse se lòt kote, se isit Etazini nou ye. Eske si yon lwa travay Etazini, li ka manje etazini ou byen bòkò a sipoze ale ayiti pou lay fè dans pou lwa.
Pa gen kote yon ougan ye li pa ka pa li pa ka li pa ka pa rele lwa li ka rele lwa nenpòt kote men kounya kan sajid di bay lwa manje. Wap antre anndan la, wap wè, wè, wè jouk sa m gen la, ou wè se nan tè m mete l. Lè m byen, paske m pa ka fouye tè ladann, m oblije pran yon, yon bòl pou m fè tè pou m mete l. Egzakteman. Gon bagay ki rele repozwa, gon bagay ki rele jouk. Eske n gen repozwa lwa isit? Eske n gen jouk isit? Non. Nou ka fè yon kondisyon, nou plante yon pwen, nou plante yon regleman anba tè, pou n chofe lwa a, pou n fè konnen lwa a men kote nou ye n ap travay avè l, men nou pa ka bay lwa manje isit paske nou gen dè seremoni nou pa ka fè. Èske ou ka fè latounen avèk bèf? Non. Èske ou ka al pran ka, si w al pran yon poul la w al tiye devan nenpòt timoun isit, m pa ale lwen avè w, dayè l ap kriye, l ap rele polis pou ou, y ap arete w. Egzakteman, s on pwoblèm. Èske si yon bòkò, oubyen m te ka di, m pa di bòkò paske bòkò a s on wot nivo. Eske on bon jou, on bon maten yon moun ka gen yon lwa ki reklame y, epi san y pa jouke jouk pou travay, epi pou y di se bòkò y ye? Non monchè,
ou pa ka, ou pa ka jouke jouk pou di w se bòkò. San w pa jouke jouk epi ou pral di ou se, ou se bòkò, non. An m di w, lwa. reklame m. Premye sa yo pral fè lè m fini, lè yo fin fè, lè lwa a fin reklame m, pa bliye se pa lwa ki bay don ougan. Don ougan kòmanse avèk, nou prale nan 3 fason moun ka vin ougan. Ou ka gen yon maladi la, li pase kay plizyè ougan, li pa ka jwenn tretman. Pandan li pa ka jwenn tretman an, epi li rive lakay mwen, Swa m rele Boso, swa m rele Lèbazawo, swa m rele Agaolefan, swa m rele Agaokriminèl, jwenn non lwa m sèvi yo, swa m rele Malouk. Li fin trete l, li di pou so, li pral met so l sou moun sa l chwazi l pou l, li chwazi l kòm, li reklame l pou l vin chita travay avè l. Sa se yon premye kondisyon yon moun ka ougan. Dezyèm kondisyon yon moun ka ougan ankò, e pandan l chwazi l la, kounye a l pral ba l pwòp pye pa l, paske moun pa konn ougan san pye. Kounye a w ap wè majorite ougan manbre yo san pye. Kounye a, nou pral epi, nou pral ankò. Dezyèm fason ankò yon moun ka ougan, yon mèt dlo ka reklame ou. Lè mèt dlo sa a reklame ou pou w vin ougan sa a, kounye a sa l pral fè? L ap antre avè w anba dlo. Pou l al ba w regleman, pou l al, pou l al, pou l al byen donnen w. Lè w ap moute, w moute ak tout afò sa a nou konn ap rele rason lontan. Moun sa a moute avèk tout laye l, tout chodyè l, tout kat li, tout afè l nèt. Epi nou prale opwofon ankò. Sa nou pral di dòmi leve jwenn ki di reklamasyon an ki se lenmò. Se lenmò ki pral chwazi ou pou vin ougan. Lè lenmò chwazi ou kounya ou vin ougan, kay granpapa m te mouri ki te a, matant mwen swa tonton m, whatever moun li te a, te mouri ki te a, Kounye a nou pral fè kontinite a. Ou p ap retire sa ou te mete nan jouk yo deja. Ou p ap janbe kondisyon ki te nan jouk yo deja. Men ou pral gen pwòp regleman ou, ou pral siyen a lwa a, ou pral di lwa a, men tèl bagay, men tèl bagay, men tèl bagay, men tèl bagay mwen bezwen. Ou menm si w ban m sa, m ap ba w sa. Ou pa ka leve yon jou maten pou w di w vin ougan. San jouk. Non monchè, sa pa konn fèt.
An men, sou. Ok Sou 12 san jou A kisa a Kote lwa a plase M ka vin lakay ou la Lwa a ap danse epi entèl pran nan menl pran nan menw wi Li li devye w Fò w mache bwè kleren wi pou w pa lwa a pa jouke Si lwa a pa jouke nenpòt moun ka pran lwa a Li wè lwa a ka travay lap pran lwa a nan menw. Exactement.
Eske on bòkò oubyen on manbo. Li pa ta sipoze genyen on lwa espesifik pi klere, yon lwa pou y travay.
Mwen ba w.
Lwa yo, se nou menm ki varye yo. Lè m, se sa k fè kounye a anpil moun ap di, yo pa jwenn rezilta nan lwa, yo pa jwenn rezilta nan lwa. Ou wè mwen menm, si m gen yon maladi k vin la a, Apre m fin fè leson m konn ki lwa pou m bay pou m bay fè tretman an. Si maladi a se maladi fèy m gentan konnen m ap di w m ap rele lèbazawou pase m konn lèbazawou konn fèy li byen. Lè m fin rele lèbazawou m ka fon kafou kafou pase vin ba m vin ban yon bourad ogou fèy a ka pase vin ban men gen lwa pou fè maji gen lwa pou fè tretman gen lwa pou fè leson alò Lè m di fè maji pou moun yo ka konprann byen, lwa pou fè regleman tankou pwen, sa yo se pwen yo ye, se regleman, mare fi, mare gason se pwen. Men tretman gen moun, gen lwa pou fè l. M gen 3 lwa m fè m fè leson avè yo. Sa pral depan de moun nan. Men lwa m si ou ka sezi, mwen rele Bossou pou pou Bossou vin fon pou vin fè leson, Bossou di m non l p ap vini, li voye lè baza yo.

Li vin pa ginen anko pase ou gentan devye kondisyon ginen. Pase yo di w ginen manje, manje kreyol. Wi.
Ginen pa konn afè tiye bèt. Si w ap touye yon bèt pou ginen an e toufe w toufe l. Swa nan yon bokit dlo. Men imedyatman w tiye yon poul devan ginen an, ou vèse san, ou pa sou ginen an anko. Epi tou. Nan zòn kote m leve a frè pa m, Pepou pa t ka ret chita avèk Ginen sèlman. Paske lè w se gangan, si w fè di dola nan lwa, lwa a pran senk dola pou tèt li pou l fete, pou si l bezwen yon, li bezwen yon boutèy kle, whatever sa l bezwen an, l gen senk dola l la la. Lòt senk dola lwa ba ou a, ou retire de dola. Ou met on kote pou sere pou tèt ou, ou manje 2 dola, on dola al met on dola gason sou. Paske dèyè mòn gen mòn se moun kap viv ladann.
Yeah. Exactement. Si w pa mete gason sou ou, nenpòt lè nèg ka grate pye w. Mwen menm e sa k fè m di on nèg sa, lap difisil pou grate pye m paske m pap ba w manti rasin mwen lwen. Exactement.
Eske kòm gen on fenomèn kap rive sou rezo a la tout moun ke moun nan se reklame kel se on ougan ki achte pren ou byen nou te ka di ki achte djab selman ou bon jou maten moun nan dil se anperè eske is fè sans? Monchè e gwo non tiye ti chen lèm di gwo non tiye ti chen. Se sak fè pafwa lè map tande nèg yo kap pale bon bagay se bèl pawòl se sak fè m toujou di yon moun sa vodou a poko moute sou rezo sosyo vodou bosal la kote lè wap leve boutèy kleren sa pou met nan bouch ou m ka trangle w ladann nan san m pa manyen l nan li poko pase yap pale w yap di w Vodou se lanmou, vodou se inyon, non, vodou pa m sa m konnen an. Kote ougan an chwazi l vin nan seremoni an, li pa t vini pou, li pa vin pou 2 bagay, paske l konnen w ap nan seremoni an kòm ougan, li vin sonde, li vin desann valè w. Sa yo rele kase drapo, li vin kase drapo w pou l montre w pa ougan. Sa poko vin sou rezo sosyo a. Epi tou, nan kesyon w poze m nan, humm. Anperè Pou yo sakwe w anperè M pral di w Ou soti depi nan yon senp sòlda Pou yon senp pilè Pou rive jiska prezidan A vle di w wè tout pati w pase Ou pase tout pati sa yo Pou rive kote w ap rive a. E lè yo pral sakwo anperè, pou pi piti, ou bezwen sèt oubyen katòz oubyen venteyen bann chanpwèl. E bann chanpwèl sa yo, yo pa soti, yo pa rete nan yon sèl rejyon. Se plizyè rejyon, plizyè depatman ki reyini. Lè plizyè depatman sa yo reyini kounye a, ou pral vin devni, yo pral vin, kounye a, w ap bay langaj, y ap bay langaj, y ap mande ou. Yap mandew Yap mandew kisa w ka fè ou menm wap bay wap bay ponyèt ou wap bay ponyèt ou epi la ou ka vin yon anperè men san moun bon m pral bon bagay nèg la te al nan yon sosyete ki se yon sosyete senp kòm bonjou li di w sosyete san pwèl li soti
frè son dezòd li ye e sak fè yo di gwo non tiye ti chen.